Sa kap fèt zanmim yo frèm yo kòlèg mwen yo mwen salye nou non pam se Dieufort Thélémaque ou ka relem Forlove jodi an nou pote yon tutoriel pou ou ki di kòman ou kapab retire yon objè ki ap deranje yon foto ke ou fè. Pa egzanpl, ou fè yon foto, gen yon bagay ki parèt ladan l ki pa t dwe parèt, ou renmen pozisyon kote ou fè foto a, ou renmen fon ou fè foto a, men gen yon bagay ki deranje foto a. Nou pote yon tutoriel pou ou jodi an ki ka moutre ou kote ou ka retire objè sa ki deranje foto a san ke foto a li menm li rete jan l ye a, pa gen anyen k ap chanje ladan l. Byen, Avan menm nou moutre w kòman pou fè sa, pa bliye si w se nouvo moun kap swiv nou sou chanèl lan, enskri sou chanèl lan, pataje videyo yo avèk yon zanmi w, yon fanmi w, sa ka rive sa n pral di la ou te deja konnen l men gen lòt ki poko konnen l e egoyis pa bay. Mèsi ann ale. Pou fè sa, w ap bezwen yon aplikasyon ki rele Pixel Retouch. Pixel Retouch lan li disponib sou Play Store, si tout fwa ou ta gen difikilte pou telechaje l, n ap kite link lan nan deskripsyon videyo a pou ou. Byen, mwen mwen deja gen l, m ap sèlman klike pou mwen ouvri l. E li prezante konsa, sa se entèfas li. Li. Li gen pati albòm nan, lè w fin travay yon foto ki pral nan pati albòm nan. E li gen pati anba a ki plis. Lè w klike sou plis, li ba ou 4 opsyon. Prèske gen 3 ladan yo ki fè menm bagay. Men, Sa n bezwen se plis klike sou objè Remove. Li gen tutoriel li, pa egzanp ou ka klike sou li pou w ka swiv kisa, kòman li fonksyone pou w ka gen plis abilite ladan l. Mwen m pral montre w kòman ou kapab retire yon objè nan yon foto. Pa egzanp ou klike sou objè Remove. Lè w klike sou objè Remove, Ou prale nan galri kote foto a ye menm nan, wap chwazi foto an. Pa egzanp mwen menm m te kite yon foto pou m te ka fè yon tès. Byen, m klike sou foto an. E sa se foto an. Kisa ki deranje foto sa m ap gade la? Se kote miltipriz nan ye a. Kote li a, kote fil lan ploge nan ladan lan. Se li ki deranje l. Se li m pat vle pou parèt. Epi mwen renmen fon an. M renmen foto a. M pa ta m pa ta chwa m pa ta renmen pou m ta retire fon an nèt. E sa m pral fè ki pap ki pa anpil travay e ki pap deranje l se retire sèlman pati ki miltipriz nan e a. Byen, m ap sèlman klike sou blush lè m klike sou li m aktive l m ap make kot sa m bezwen retire a pa egzanp m ap pase men m sou li yep m ap pase men m sou li ye wè sa se li m make li Mwen make l. Ou ka fè zoom nan foto a, kote wap kite 2 dwèt ou ladan l, ou depoze 2 dwèt ou epi ou fè zoom ladan l. Epi ou avanse l avèk tout 2 dwèt ou jis pou ka wè ki sa ou ap make a byen. M make fil lan. Li gen yon ti omb ki parèt ladan l, m make l tou. Mwen make l, Byen. Ok, mwen make sa m bezwen retire a. Byen make. Ok. Yep. Wè. Mwen fin fè l. Lè m fin fè l, m ap klike sou sa rele go. Lè m klike sou go, l ap mache. Wè. Wè la. Li retire l ban mwen byen rapid san ke ou pa ou pa wè kote l te ye. Alò ou pa wè remak li, li pa la. Ou pa wè kenn remak, ou pa wè yon bagay sèl. Li pa chanje foto an. Li foto a rete jan li a sèlman. Ou retire objè a byen nòmal. Sa, li ou gen posiblite tou pou fè l pou yon moun ki, pa egzanp ou fon foto avèk yon moun, Ou pa vin gon pwoblèm a moun nan oubyen ou pa renmen kite moun nan nan foto a ou ka fè sa menm menm pwosesis sa pou retire l. Ou ka fè yon foto pandan wap fè foto a epi yon moun parèt dèyè do w li pat sipoze parèt ou ka fè sa ou ka retire moun nan pa dèyè do w pou w ka lage foto a byen fasil. Lè w fin fè pwosesis ou fin retire l objè ke w te bezwen retire a byen wap sèlman klike sou next. Lè w klike sou next, l ap ba w tout sa yo efè. Pa egzanp, li ba w efè, ou ka li, ou ka fè l, ou ka fè foto a vin nwa e blan, ou ka kite l nan koulè li ye a. Li ba w stickers kote ou ka mete yon ekip bagay sou li, ou ka mete. Pa egzanp ou ka mete yon ti bagay sa sou li, yon ti love bay. Ou ka fè anpil bagay avè l, ou ka fè anpil bagay avè l. E ou ka ekri sou foto a tou, li ba w posibilite pou ekri sou foto a. Se yon aplikasyon ki konplèt, li ba w posibilite pou ekri sou foto a. Lè w fin fè sa, w ap sèlman klike pa anlè la ki sinifi save, w ap klike sou li, epi foto a li menm l ap anrejistre. Alò, l ap anrejistre sou galri w, oubyen l ap tou ba w posiblite pou ou menm pou w pataje foto sa. Ok, l ap ba w posiblite pou w pataje foto sa. La l gentan di w li gentan save nan galri. Nou bal chèche foto a, paske l di m li gentan sou galri. Mwen pral chèche. Wap jwenn foto a nan yon kote ki rele Remove Object. Wap jwenn li la. Lè w klike la, wè, men foto a, men li, men li m sot retire bagay la ladan l lan. M sot retire objè a byen fasil, byen rapid. E m pral moutre w orijinal foto an, li menm ke m te pran. E orijinal foto an, se li sa. Se li sa se objè sa ki te bay pwoblèm nan mwen retire l san li pa deranje foto a. Byen Medam mesye se te tutoriel sa kem te pote pou nou si tout fwa gen kèk bagay ki pa parèt klè kite kòmantè nou disponib e dispoze pou nou reponn kòmantè yo. Mèsi a la pwochèn e tchaw tchaw.